Odma, Jovenel debake, m sot tande, peyi a sot tande deklarasyon ti mepri Jovenel pote bal pou ou, èske w te wè Jovenel?
Bon, e, m panse Mèt, m panse ke se tout pèp la k ap tande lè yon nèg ap avili yon prezidan, ou wè sa m di w? M panse ke tout pèp la kap tande yo ka konprann tou. Brase lide. Oje si prezidan an li menm se li menm ki mèt peyi a m pa panse pandan prezidan an e mèt peyi a gen si lap pase m pa panse nou menm nou ka al fè dezòd pou n al kanpe anfas prezidan an se sak fè kòtèj prezidan an pase li pa wè pyès moun li pa wè nou pa wè kenn moun paske nou pa annafè avèk prezidan e se li menm ki mèt peyi a tou ou mèt tande tout bagay. Li mèt tap mennen peyi a mal men se li k prezidan peyi a. Brase lide.
Sa vle di e Odma ou pat gentan misye pat wè avè w li pat ba w anyen li pat vin wè li pat nan savyen. Non e pa vre e pa vre fo enfòmasyon. Ok.
Ou wè sa m di w paske se prezidan peyi a li ye m pa panse nou menm nou fè renyon chanjman nou epi jodi a pou kòtèj prezidan ap pase nan zòn lakay nou e nou menm pou n ale pou n al tire sou li. M pa panse sa a t ap posib.
Ok. Odma, kòman Savyen ye, pale a peyi a, eksplike kounye a èske moun ka sikile nòmalman, monte desann nan ka fèt? Kòman sa ye? E m konnen fèt la pral rive, e fèt pawasyal la pral rive. Kòman sa ye nan Savyen? Brase lide.
Bon, Mèt Moren, m panse malgre tout sa moun ap di, jodi a m panse nou menm nou se yon chanjman. Ou wè sa m di w? M panse nou se yon chanjman pou pèp la. Paske jodi a nou ta vle pou tout moun vin fete fèt Ti Lipè, vin fete fèt Savyen san ke vyolans, san ke anyen. Paske nou menm nou la pou nou mete lapè tou. Nou pa ka la pou dezòd sèlman. E tout dezòd n ap fè yo se moun ki toujou atake nou. Nou menm nou pa janm atake moun. Paske pandan m ap di w sa Mèt Moren, m wè gen plizyè de jounalis e se sou yon sèl bagay yo kanpe. Se sou goumen yo kanpe. Yo pa vle peyi a gen chanjman ladan l. Men m panse si yon nèg se jounalis ou ye se pou chanjman pou travay. Wè sa m di w, ou pa kab travay pou vyolans. Jounalis, m panse lè Baray te nan goumen avèk Jan Deni, m panse se 2 jounalis ki te fè sa, ki te mete yon, li ta ale Baray, lè l fin sot Baray, li ta al Jan Deni, epi l te vin pale avèk tout moun, jis li te vin mete yon fen nan goumen antre Baray avèk Jan Deni. M panse si yon jounalis se vrèman jounalis ou ye vre, ou ka fè sosyal men m pa panse yon jounalis ka kanpe nan yon bò bandi pou lap di konsa wi pou lap bay nimewo pou ap antre kòb pou bandi di m sa w panse si lapolis konn sa lap fè trè byen e nou menm m panse nap swiv nou wè tout zam misye di se pou li yo ye nou wè tout zam misye di se pou li yo ye yo voye ba li e li k ta pou bay daprè ki kontak li ki fè l gen zam sa yo. Wè sa m di w de jou an jou bagay yo ap vin plis agrave paske nèg yo se gouvènman sa yo bezwen nèg yo yo menm yo bezwen pa gen limit se nou menm ki fè nèg sa yo gen limit men nèg yo vle pa gen limit men m p ap pran sa a nan men yo.
Sa vle di èske preparatif pou fèt yo ap fèt la èske kòman sa ye ki dispozisyon yo k ap pran lòt bò a Ti Meprizo di m nan bò pa l se pou li menm fèt l ap fete san pwoblèm pa gon kout bal k ap tire Dyaspora ka antre san pwoblèm, men yo di m nan nan kafou gwo chodyè, lè Jovenel vini pou l pase, yo te bloke l avèk yon pakèt wòch, yo oblije kase tèt tounen. Wi, nou menm, ban m di w, nou menm, nou prè mèt mouri, paske se Ayisyen nou ye. M pa panse jodi a gon seri de kilti k te gen nan peyi a, m pa panse se li menm ki pou al bloke l. M panse jodi a, pou tout moun resezi yo, pa kwè nan pawòl moun, pa tande nan sa moun ap di, Si yon moun ap di konsa men sa nou ye men sa nou ye menm jan Jovenel Loïs te fè a vin gade pou wè lè w pase nan zòn lakay nou an pase a machin ou pou wè sa k ap rive w se pa rete kote w ye a ap di yo t mache si yo t mache lotbò e fè diske w ret chita lakay ou se pou w pase nan zòn nan pandansetan m fè rankont m fè renyon se pou w pase nan zòn nan pou wè sa k ap fè w M panse se Ayisyen nou ye, Mèt Morin. Jodi a, m p ap ba w manti, nou pa ka swiv sou moun. Si n ap swiv sou moun, p ap janm gen yon chanjman nan peyi a. Si n ap swiv sou prezidan, si n ap swiv sou moun, p ap janm gen yon chanjman. Se nou menm Ayisyen k pou mete tèt nou ansanm, pou nou konn sa nou ye, se frè ak sè nou ye, se yon sèl koulè a nou ye, yon sèl nasyon an nou ye. Ou wè sa m di w? Jodi a, se nou k pou chanje peyi a. Se pa moun ki pou ede nou chanje. Gen yon bagay yo rele konsyans. Se konsyans ki ka chanje yon peyi. Men si nou pa gen konsyans nou pa gen dyalòg kòman ap fè gen chanjman non peyi. Brase lide. Jodi a tout moun ap tretem de bandi men se pat konsa m te ye gen moun ki te pi mal pase m jodi a ki vin repanti di m sa w panse m panse mwen menm jodi a si nou konn sa l ye deja m pa bezwen repete tout moun konn sa l ye deja tout moun ki konn ki koz m bandi men m panse jodi a la m panse tout moun pa ka ap imajine sou mwen sèlman menm jounalis yo peye pou fè pwopagann sou non nou sèlman. Jounalis la depi l ouvè radyo l pim se odma odma men se pa odma sèlman ki genyen men mwen menm m chwazi met chanjman m pa panse se yon moun ou menm kounye a la se si w ap fè paw la se pou w fè l si w pral kanpe antanke yon chèf bandi si w ap kite jounalis ou pral kanpe antanke yon chèf bandi e nan jan de nou al kanpe antanke yon chèf bandi w ap vin atake nou. E nou menm nou pandan nou lakay nou an nou pa la pou nal anmède pèsòn, nou la pou nou rete lakay nou, pou gen lapè pou tout moun ka retounen lakay yo, vin fonksyone, vin fè sa yo vle. Men pou moun yo pa di se nou menm, si gon bagay se pou moun nan annik moute sou radyo poul di men tèl nèg ot map fèl tèl bagay. Wè sa mdi w? Pase se chanjman ki pou chanje peyi a baz. Si nou menm ayisyen nou pa chanje, kijan nap fè gen chanjman?

29 pou ti rivye. Ok
ok e odma. Plainfield. Uhmm eske yo yo kontinye ap fè kontak avè w pou je 9 la ou yo oubyen yo pa rele w ankò sou bagay sa?
Bon yo m wè yo pa kèk tan yo pa rele m sou afè je 9 la men nou menm m te di w sa deja nou paka ap kontwole de je 9 paske nou menm nou prè pou nou fè lapè pa nou. Brase lide. Ti Jenèf la li menm li la pou lapè tou. Lapè pa nou ap tou releye avèk lapè pa l la. Wè sa m di w? Men nou menm nou pa dèyè fè yon lapè pèpè. Nou pa dèyè fè yon lapè pou de twa jou. Nou fè yon lapè pou gen chanjman. Pou nou tout te ka mete tèt nou ansanm pou nou lite pou yon sèl lit. M wè gen nèg ki yon seri de nèg ki enbesil nan mouvman yo. Se kòmsi nèg la annik rete l fokis sou odma, odma, odma. Yo se pa nan menm lajan peyi a ye. Se pa mwen k prezidan peyi a, se Jovenel ki prezidan peyi a. Se sa k fè jodi a la yon pakèt moun te vle pou m te kanpe anfas pou m ta al siy anfas Jovenel antanke yon prezidan yon peyi menm lè l t ap mal mennen peyi a. Se li k antèt peyi a nèt. Li pa ka pase ankò tè je doub mal tire sou li.
Braselide.
Ok e e e banm poze w yon kesyon eske pandan moun tande w ap pale de lapè a eske w prè pou w padone pwofàn? Bon banm di w m gentan fè sa deja wi papa m nan m gentan fè sa deja wi banm di w kit ou te lonmen non w moun ou pa lonmen non w moun se pa jistis ou tap jwenn sa ou fè. E pitit malero yo? Ret nan limit ou. Nan zi an e m bay tout sa k te pase vag. Lavi rekòmanse. Wè sa m di w? Lavi rekòmanse. Lavi kontini menm.
Sa vle di tout avni w ke Profane gate jan w toujou ap di l la, Profane mete w kounya w gen zam nan men w, Profane mete w nan lis moun yo ap rechèche, ou padone l?
Wi enben se sa m di w wi tout sa k pase yo mèt mouri èske w panse gen yon moun k ap pral kanpe pou l di konsa monchè men sa misye di men sa misye di antank yon pitit malere malerèz an nou wè de sa misye fè pou tout sa m te konn di apre m fin pale bon jis se kòmsi bon yo trete m pi mal toujou. Se kòm si sa a se menm ni konsa. Pa konprann. M oblije pa di anyen ankò. M pa gen anyen m pral di. Brase lide. Paske m wè nan ki peyi n ap viv. Wè sa m di w? M panse si te Ozetazini sa te pase, t ap gen yon lòt bagay. Men m gentan wè nan ki peyi n ap viv. Se ann Ayiti, yon peyi ki pa gen jistis, ki pa gen anyen. Senpleman se nou pou rann tèt nou yon jistis demen si Dye vle. Wè sa m di w? Senpleman nou tout pral aji yon sèl fason. E pou tout moun aji a konsyans. E m p ap ba w manti, twòp ipokrizi nan peyi a, se sa k fè peyi a p ap janm ka mache. Twòp ipokrizi. Pase se ipokrizi ki fè pa ka gen avansman. Depi gen ipokrizi yon kote, p ap janm gen avansman. Paske jodi a la ou wè, tout moun, m wè tout moun kanpe se Odma, Odma. Se kòmsi e lajan dwàn nan se nan menm l ap vini. Lajan DGI se nan menm l ap vini. Lajan e bank nasyonal yo nan menm l ap vini. Paske tout moun fokis sou yon sèl bagay. Men fò yo konnen, si jodi a antanke yon lòt zòn, yon lòt zòn vin lakay mwen, li vini pou l tiye m, pandan yo vini pou yo tiye m nan, mwen menm m gen dwa m pou m defann tèt mwen wi. Èske m ka kanpe konsa m kite pou yon moun tiye m? Non, se Bondye k bay lavi. Se pa lèzòm ki bay lavi frè. Ou wè sa m di w? E Bondye ki di w di sa avèk vi pa w la l ba ou a, defann tèt ou nan jan w ka defann li. M pa pral pote tèt mwen ba yon nèg si m ki koupe tèt mwen. E si nèg sa si m koupe tèt mwen an demen si Dye vle, l ale l al yon pastè yon legliz, di m sa w panse, l al rann peche l devan Bondye, mwen menm tou al nan lanfè pou kò m. Non mesye, nèg la pwale mwen menm demen si Dye vle m ka al padone peche m devan Bondye, m ka vin yon moun demen si Dye vle, m ka vin yon pastè legliz demen si Dye vle. Odma! Mèsi. E jodi a la, rezon prensipal ki fè w te kenbe zam, se te pou w te vanje avèk pwofàn ou di ki te vòlè rèv ou, jan Mèt Moren sot raple talè a. Mentenan, si ou kite istwa sa dèyè w, m panse se se yon bon bagay. E pou ki sa kounye a la ou oblije kontinye gen zam nan men w pou w kontinye nan menm wout ou ap fè a? Eske jodi a apre w fin padone Profan nou pral jwenn yon lòt Odma, yon Odma ki pral depoze lèzam, yon Odma ki pral donk eseye entegre sosyete a?
Bon, si nou t ap viv nan yon peyi ki te gen sekirite, m panse se konsa m ta pral fè l. Men, rezon ki fè m pa ka di konsa m pral livre zam ki nan men m pral fè yon seri de bagay. N ap viv nan yon peyi ensekirite. Dayè tout moun nou te gon pwoblèm avèl ayisyen nou sou sa wi peyi a gen twòp ipokrizi ladann si jodia ou te vini pou tiyem mwen gen dwam poum defann tèt mwen ou mouri ou pa gen dwa rayi machame wè sam di w m panse jodia si nou te deside pou nou fon chanjman chanjman an te ka fèt reyèl reyèl vrè vre pandan se tan m ta pral fon chanjman m te ka demen si demen m ta andwa leve la m di se legliz m prale men lèzòm twò fòkè. Sak fè lèzòm fòkè? Pandan se tan w depoze zam nan se lè sa a l pral bat pou l pran yon grad sou ou, pou l fè wè si l ka fè w sa l ap fè w la. E tandiske, lè w t ap viv li pa t janm te ka rive sou w, li pa t janm te ka fè w sa l ap fè w la. Mwen menm frè m, m p ap ba w manti, mwen menm m prè pou Odma sa a ta retounen nan djòb li, ta retounen nan metye l pou l fè tout bagay men, Fok peyi a gen sekirite ladanl. Mwen pa panse yon nèg pral imajinel piskel te nan goumen avèm oubyen 2 ekip nèg te vin goumen yonn te tonbe pandan setan li vin wèm de menm de pim li pral ale li pral fèm nenpot bagay. Donk sa vle di peyi a kapab wè nan jou kap vin la yo yon odma avèk profane men nan kou ou konprann akolad ap bay tout bagay se sa.
Wi. Mwen epa epa lèm tou fè lapè epa pou ti gon sa jis m pral gon koze avè misye m pral gon pawòl avèl non. Brase lide. Jis m ka rete mannik fon la banm banm banm eksplike yon bagay tankou yon pitit malere tankoum valè sa map di deja valè sa map fè m gen 3 zan wi epa jodia map pale a mèt moren non mèt moren ka di w sa wi m gen 3 zan kèlke mwa wi 3 zan ou byen 4 an kelke mwa wi. Brase lide. Wi 4 an kelke mwa depi map pale a mèt Morin. Brase lide. Depi sou radyo Zenith wi mwen menm avè mèt Morin nap pale wi se sa wi. Eske janm gen yon moun ki pote eklèsisman sou sa. Hein.
Brase lide. Gen de bagay gen de bagay ou pale ou pale ou oblije vin rejete sa wi paske ou pale de li twòp. Si w gen yon moun ou annafè avè l ou fè arete l, ou mete l nan prizon jodi ou wè yo lage l, ou mete l nan prizon demen ou wè yo lage l, ou mete l nan prizon apredmen ou wè yo lage l, kisa w ap fè? Se pa vag w ap bay? Se kòmsi w te wè moun sa a se yon gran tèt li ye. Ou wè sa m di w? Men, men, men, e, Odma, Odma, Odma, menm si w pa donnen pwofàn, men èske w toujou kenbe menm akizasyon yo?
Ban m di w frè, Pandansetan m padone l la, padone misye, manda l fini. M padone l, m padone misye m retounen padone l ankò paske mwen menm m pa nan literati sa ankò pou di konsa e yo di konsa chak pran nan dlo cho li wè dlo frèt li fè l.

se koz tout bagay sa yo ou pa konprann se tout bagay sa yo ki koz yon pakèt bagay rive jodi a m panse se yon la haine nap ye menm lè m ta tonbe mouri moun nan zòn nan dwa pa fè chwa a nou se.
Mèsi otman.
Monchè mèsi anpil mèt morin sèl bagay map swete tout moun mwen menm konseye pou tout moun vin nan fèt la kòrèkteman san ipokrizi pa annik rete di otma son dyab son baka lap manje depi pati tirivye Pèmèt mwen wè trè pwochènman. M ta renmen w pase pou vin vizite, pou vin vizite pou wè nou menm. Nou pral fè yon seri de bagay, nou pral netwaye lokalite nou, nou pral fè yon seri de bagay pou tout moun wè reyèl nou menm n ap pote chanjman. Se machin, bis, ti rivyè pou tout pase paske komin nan se pou yo l ye, wout la se pou yo l ye. Nou menm, jodi a nou pran yon desizyon, fòk wout lakay nou fonksyone. Sa a, si yon moun vin anmède nou, sa a se yon lòt bagay. paske pandan map di sa nap viv nan yon kote ki pa gen lapolis, lè moun ap vin atake nou, nou pa konnen e lapolis pa konnen tou, gen anpil moun ki pa konn reyalite a tou, paske advèsè sa yo tèlman gen je chèch e yo gen jounalis kap travay pou yo tou mèt Morin, yo gen jounalis e dirijan yo bay ti kòb anba ou pa konprann, ki pou vèni m ou pa konprann, yon sistèm tande wi kanpe goumen, wè sam di, donk yo gen jounalis yo. Wè sam di w, yo peye jounalis yo depi anlè, yo bay kòb depi anlè pou vènim, wè jounalis sa andwa rete, li di konsa wi latibonit pa bezwen m ankò, bagay, pou m kite latibonit pou m al yon lòt kote, epi a kisa? Si misye ap pran pòz bandi l antanke jounalis, m panse l ka antre nan ekip Jan Deni an tou wi pou l wè sa. Pase m wè misye fè yon stasyon radyo se pou moun Jan Deni sèlman. Nou menm mwen m pa pale pou moun Jan Deni, mwen m pale pou tout ayisyen ayisyèn kèlkeswa kote ou ye a pou w ka tande m. Mèt Morin, jodi a la a, m panse nou menm nou pote chanjman avèk tèt nou. Nou pa di non non. Nou pa di non. Men nou menm, senpleman zam nan nan men nou, fòk nèg yo ka kreye mwayen pou yo retire zam nan nan men nou, pou yo ba nou yon lòt aktivite pou nou fè. Ou wè sa m di w? Pase se jèn nou ye, se jèn gason nou ye, se jèn fanm ki avè nou. Yo sipoze ba nou yon reyalite pou nou travay demen si deve pou nou ka vin yon moun menm jan Tout peyi gen moun kap fonksyone ladan yo paske nou menm nou se pwofesyonèl gen bagay nou ka fè se pa sèl goumen sèlman nou ka goumen paske nou menm nou gen bagay nou ka fè tou men jodi a la m pa panse se nan goumen sèlman nou ka rete mwen menm m pap baw manti mèt Morin m la jiska la mò yon moun ou vle goumen avèm m toujou la disponib vin goumen avèm se menman mwen menm m bay tèt mwen lapè m poze m nan mwen menm m pa anmède moun pou moun pa anmède m.